Rejwenn ti video sa a. Mwen salye w. Sa pral depann de kilè wap gade ti video sa a. Sa pral depann de kilè ou pral jwenn ti video sa a. Nan ti video sa a, mwen pral pale w de yon nouvèl vèsyon WhatsApp ki antre. E deja konnen ke chak moman ou ka jwenn yon nouvèl WhatsApp. Chak mwa ou ka jwenn yon nouvèl WhatsApp. Bon jodia nan ti video sa nou pral pale de yon nouvèl WhatsApp ki antre, yon WhatsApp ke mwen itilize sou telefòn mwen an, sa vle di WhatsApp mwen se li menm WhatsApp la m toujou itilize men sa vle di chak moman gen yon lòt vèsyon. Donk vèsyon sa ke nou pral wè la se yon vèsyon WhatsApp ki vrèman orijinal, ki vrèman bèl, m ta renmen ou itilize li. Aplikasyon sa se yon. Yon bèl vèsyon whatsapp e ou kapab si yon moun konekte ou kapab wè moun nan konekte epi lap voye mesaj ba ou ke moun nan li konekte ou pap menm bezwen enstale yon lòt aplikasyon ou kapab wè sa mwen fè rechèch sa sou youtube kote mwen wè ou kapab wè yon moun konekte ou kapab Verifye si moun sa li konekte si moun nan te di li konekte nan tel lè ou kapab demanti moun sa ou sipoze gen yon aplikasyon donk jodi a mwen pa vin diw konsa ou bezwen yon aplikasyon yon aplikasyon pou fè sa jodi a mwen pa vin diw pou aplikasyon pou enstale yon aplikasyon sou telefòn ou pou fè sa paske telefòn ou ka gen pwoblèm kapasite ou pa ka mete aplikasyon donk avèk whatsapp ou genyen an Ou kapab verifye. Donk WhatsApp sa a, se pa yon WhatsApp menm jan ak tout WhatsApp ke wap kapab enstale l sou Play Store. Ni ou pap kapab enstale l sou Play Store, m pa konn pou Abdoid la. Men ou pap kapab enstale l sou Play Store. Avan nou kòmanse, nap pwofite salye tout zanmi nou kap sipòte nou sou chanèl Wilky TV a. Ede nou avanse epi abone nou ki jem e kite yon komante ki di pa rapò ak yon video ke nou te fè de yon aplikasyon deske nou te wè gen zanmi ki ta te krim e di ke yo mwen yon aplikasyon ke mwen itilize ak nan aplikasyon pa mwen te sou li e koman mwen ka jere ou sa. E m te jwenn yo, yo te remèsye m dèske yo te di m yo te bezwen yon aplikasyon konsa. E deja mèsi dèske nou ap sipòte mwen. E ou menm tou ki rejwenn videyo sa, ki poko abòne, e ki poko like e chanèl YouTube nou an, se Wilky TV. E m ap tou pwofite di w, abòne epi aktive notifikasyon an. Konsa wap kapab jwenn tout dènye videyo ke nou ap lage sou chanèl Wilky TV an kote nou ap aprann nou kèk bagay ki alamòd sa vle di aplikasyon wap kapab itilize pou fè de rechèch sa w bezwen Deja byen mèsi avèk ou menm ki deja fè sa ki deja abòne ki deja like paj la e ki deja kite yon kòmantè pou nou menm, nou di ou yon gran mèsi. Men aplikasyon bal enstale ya. Wap moute sou Chrome. Wap moute sou Chrome. Wap mete WhatsApp GB. Wap moute sou Chrome. Wap mete WhatsApp GB. Ebi la bal. Wè mwen te deja gen la. Wè kòm. Wè kòm an ekri. Mwen te deja gen. Se WhatsApp GB. Mwen klike sou WhatsApp GB. Ok. Men sa se WhatsApp yo. Ese nou repon. Sa se WhatsApp yo. Men nou wale kote pou n'instale. Men la. GB WhatsApp 10.420. Telechaje pou Abdorid. Sa wale installe kouman APK. Se sa mwen tap di nou an. N ap enstale l menm jan avèk yon dokiman ke n ap enstale l. Paske se 2 fwa nou ap enstale aplikasyon an. Ou pap kapab enstale l menm jan ke ou konn enstale WhatsApp la sou Play Store. Paske WhatsApp sa yo yo konplike pou enstale l. E donk nou vin avèk ti videyo sa pou ou menm. Ou kapab enstale ti aplikasyon sa. Bèl ti vèsyon. E. Bèl vèsyon, son bon vèsyon WhatsApp li ye, son bon WhatsApp. La, wap installe la. Ok, an ale, mwen al moutre nou koman pou nou installe ya. Wap klike sou li. Wap klike sou li la. La, nou klike sou li. Wi nap Nap pran ti pasyans pou mwen Nap mache Ok Ok Men sa yo ba mwen Mwen mete telefon mwen sou rotasyon pou nou kapab wè tout bagay yo byen La wap desan la wap wè tout Sa se kote pou afichay Logisyel whatsapp la Wè se WhatsApp la se 10 pa 8 pa 10. Ta vle di se pa tout WhatsApp. Gen WhatsApp ki gen 9 pa 10. Sa wale depan de vèsyon. Sa se yon nouvo vèsyon. Ta vle di chak moman gen yon nouvo vèsyon. Ta vle di mwen vini pou m di ou sou pot ko gen sou pot ko gen WhatsApp la. Nou vini koman pou deskargal chak le ou vle installe yon lot vèsyon. ki apen vini, si ou vle enstale l chak mwa, ou enstale l chak mwa. E WhatsApp sa, li met ekspire, li pa ap janm soti sou telefon nan. Li met ekspire, li pa ap janm soti sou telefon nan, l ap toujou ba ou pou kapab navige jan pou te navige a. Men chak lè w ap antre sou WhatsApp la, l ap di ou WhatsApp la li ekspire pou ou. Enstale l sou mwen menm si w pa vle enstale l ou di non epi l ap toujou ba w tankou lòt whatsapp yo depi li di li ekspire li gen pwoblèm ou pap ka enstale ou pap ka navige sou li men whatsapp sa pa nan sa li menm se yon bon vèsyon whatsapp li ye sa fè m ap ankouraje nou nou chak k ap gade ti videyo sa enstale aplikasyon sa e kòman pou enstale l la men kòman pou enstale l Chak lè ou enstale yon vèsyon chak lè ou enstale yon vèsyon. M panse nou konprann. Ok, se la ou pral enstale l nan ti flèch sa ou wè ki desann nan la. Nan ti flèch sa ki desann nan la, ladan wap enstale aplikasyon an. Wap klike sou li, epi nap tann li, nap tann li, epi lap monte. Talè konsa WhatsApp la ap monte kote pou nou enstale l. La, la ale konsa. Nou met yon ti pasyans. Yon ti pasyans. Monte. Ta ale konsa la monte. A vezin, enkyete nou. Sa pa li mou wad. Eskal gen ta ale konsa la. An li monte la. An pou el monte la. La amel. La a menm. Voulez-vous télécharger GB WhatsApp 10.42? Wap jwenn gen WhatsApp ki e 10.40.1 APK. Wè, sa se nouvo vèsyon. Se pa se nouvo WhatsApp non. Se nouvo vèsyon pase se WhatsApp sa mwen itilize sou telefon mwen mwen pa itilize. Sa fè 2 ane ke mwen pa itilize WhatsApp Play Store. Depi jou mwen te kwaze avèk WhatsApp sa a, depi jou mwen te kwaze avèk WhatsApp sa a, mwen tou pran WhatsApp sa. M pa janm mete yon lòt WhatsApp sou telefòn mwen an, se avèk WhatsApp sa a m toujou fonksyone. Se avèk WhatsApp sa a m fonksyone. Men li la, kote pou la, w ap klike sou telechaje. Klike sou telechaje, epi w ap wè, mwen wè kote l ap mache anlè a la.

M pa konn bezwen enstale l. M ap jis, m ap kanpe l. Nou menm menm nan ap kontinye pwosesis WhatsApp nou an. Ok, ann ale. E, ann ale, lè nou fin ouvè l, menm jan ou konn deskalga WhatsApp la, se menm jan ou, depi ou fin ouvè l, depi ou fin ouvè l, l ap voye l ba ou, epi ou ap klike sou li. Epi, yo gentan di m, wè, e, m pa kanpe, mwen pa kanpe telechajan an, m pa l kanpe l, la a m ap kanpe l, m ap tou etire yo, paske mwen gen aplikasyon deja, e, w ap fin telechaje l, kou fin telechaje l, w ap jwenn ni an lè, telefon w ap annik desan ni, pou kike sou li, l ap ba w kote pou enstale l, depi w enstale l, l ap ba w menm jan w te konn enstale WhatsApp. Jan w konnen nan enstale WhatsApp epi l ap ouvè, l ap mande w nimewo w, tout bagay nèt orijinal. Konsa l ap mande w. Epi, e, e, an ok an ale. Lè WhatsApp la fin ouvè, e, men kòman l ap ba w. Men koman lap ba oul. Men WhatsApp mwen. Men. Men koule WhatsApp mwen. Sa ve di, sa se WhatsApp, sa se koule mwen chwazi. Men mwen a koule mayo ki sou mwen an. Mwen chwazi metel. Se li mwen men. Bon. Mwen chwazi. Se. Avek mwen chwazi fe video. Pase se mwen koule a mayo mwen. Chwazi koulè. Ok. La, WhatsApp sa. Wap wè kote k make ti avyon sa. Wè li. Li, li. Li, li, li, li. Ba, pase yon ti kwa sou li. Depi l, ti kwa sa, depi w klike sou li. Ti kwa sa soti. Moun nan te met ap chèche w sou WhatsApp. Sou jan l kapab. Li pap janm jwenn wè w konekte. Ditou, ditou, ditou. Li pap janm wè w konekte. E WhatsApp sa depi telefòn nan pa nan menw ou pap janm wèm konekte. Sa vle di mesay ap antre, mesay ap antre men ou pap wèm konekte. Wap wèm te konekte nan tèl lè men ou pap wèm konekte. Eske nou konprann? WhatsApp sa ou pa bezwen yon aplikasyon pou itilize pou wè si menaj ou konekte. Nèg ki jalou yo. Mwen pa jalou non mwen. Nèg ki jalou yo Nèg ki jalou yo, yo itilize yon aplikasyon, yo met nimewo ou, epi depi ou konekte, yo voye mesaj la ba li, ou konekte. Kèlke swa lè a, sa vle di ou pa ka bay manti la. Men WhatsApp sa li menm pa bezwen aplikasyon, li menm li tou gen, kòm si li tou gen aplikasyon sa anndan l. Èske nou konprann? Se kòm si ou, li tou gen aplikasyon sa anndan l. Kote pou al chanje e, e. Kote pou chanje aplikasyon sa a, pa aplikasyon non, kote pou chanje koulè a, pou bay ekran so renmen an, ok, la wap klike sou ti sin plis sa la, lò klike sou ti sin plis sa la, la ba ou, kote pou ale, pou chanje, e, pou chanje koulè a, la, ok, an ale la, meni. Men ti sin plis la. La. Ou klike sou li la. Ok. Ou klike sou li. Yon la ba mwen kote pou mal deskalgal. Men ni. Wey ni men WhatsApp. Men koule. Sa se premye koule ya. Sa se sa mwen chwazi ya. Sa se koule ya men ni. Sa se. Men ni. Sa se. Jon vle. Koule ou vle. Wey. La. Bam, bam, bam, bam eseye pran sa. Bam eseye pran sa pou nou wè. Meni. Men. Men WhatsApp la. Meni. Mwen li. Sa ve di. Si m konekte, l ap vwe mesaj ba ou. Pase de pou fin gade ti video sa. De pou fin gade ti video sa. Li fasil malgre o kòmansman nou te di ki li difisil pou enstale l men depi w fin gade ti video sa se fasil a telechaje. Donk sa pral depan de kapasite telefòn ou an. Nou te pale de sa, nou gen pou nou fè yon ti video pou nou lage sou chanèl nou an kote nou pral pale w de kòman pou w kapab jere ki sa ki pèmèt telefòn ou an plen. Eske nou konprann? E. Nan Wilky TV, nou pa diw pou enstale aplikasyon pou kapab lave espas telefòn ou. Nou gen pou nou fè sa, yon sèl bagay nap mande w, se aktive notifikasyon se abone, like, komante, epi aktive notifikasyon pou kapab jwenn tout dènye videyo, pase nou map vini ak anpil videyo sou chanèl nou an. Nap vini avèk anpil video sou chanèl Wilky TV a. E kote pou kapab jere telefon ou. E nap vini kote pou kapab anpil bagay. Map di nou gen anpil bagay, nou gen anpil bagay kap kwit ki la. E nap travay pou ou menm. Sèl bagay, pataje video nou yo e like. Abòne epi aktive notifikasyon se sèl mwayen ou kapab ede nou avanse. Se sèl mwayen ou kapab ede nou travay pi di pou nou kapab rive kote nou vle rive ya. Ok, e, an nou gade pou nou e. Es, pa egzanp, e, m de di nou koman pou nou chanje, m di nou koman pou nou chanje koule ya e. Si nou ta vle met telefòn nan sou mòd avyon, WhatsApp nou an sou mòd avyon. Pa egzanp, si map mete telefòn nan sou mòd avyon, se ti avyon sa mwen kole a, depi m dekwoche l, li sou mòd avyon. Ok, pa egzanp, si m ta vle mete yon e, yon nimewo an premye. Sa vle di chak mesaj mèt antre moun ki an premye a. Pa egzanp, si m gen menaj mwen, se nimewo menaj mwen m ta renmen an premye sou WhatsApp mwen, m kapab fè l. Li fasil a fè. Eske nou konprann? Pa egzanp, sa a se tout nimewo, paske telefòn sa a m apèn itilize WhatsApp la sou li. Pa egzanp, si m ta vle manman m, bon. M pran nimewo manman m nan. M ta vle se nimewo manman m nan ki an premye pozisyon. Se nimewo manman m nan ki an premye. M ta vle mete an premye pozisyon. La m ap annik met menm sou li. E pi l ap ba mwen anlè a. Kote ti epeng sa ye la. Kote ti epeng sa ye la. Se la n ap kapab. Se la n ap kapab mete l an premye pozisyon. Sa vle di kelkeswa moun nan te voye mesaj ba ou, li menm l ap toujou an premye. Eske nou konprann? La, manman m an premye la, wè li? Manman m an premye. Kelkeswa mesaj te antre, se manman m k ap an premye. Ba m eseye pou mwen. Pa egzanp, men manman m an premye, epi men Wilky Oristal an dezyèm. Ok, ba m voye yon mesaj pou Wilky Oristal, pase se nimewo mwen. E Oristal, gade mwen Oristal. Par exemple, mwen mèk mwen m voye yon bagay. Ok. Wè, e mwen mwen gen mesaj men men ma maman lè men mesaj la ki antre la. Men mesaj la ki antre ya. E se maman m ki toujou an premye. Ki sa m ta montre nou ankò sou WhatsApp la? E Donk sa se kote tankou pou chèche nimewo yo. Pou chèche nimewo yo wap bezwen pou ale sou ti sin plis la. E pou klike la. Sou katriyèm nan wap klike sou li la e pou wap jwenn tout nimewo yo. Tout nimewo yo. Tout nimewo gen yo gen mesye nou konprann. E map tou di nou yon sèl grenn bagay, lè nou ap aktive e lè nou ap aktive yon nimewo sou telefòn nou, sou WhatsApp nou, lap ba ou posibilite pou ou aktive l sou sim, lap ba ou pou ou aktive l sou email ou. Ti konsèy mwen pote pou nou, pa janm enstale Mwen pa janm anrejistre nimewo telefòn sou nimewo. Toujou mete l sou toujou mete l sou email ou. Depi w konnen kont email ou a ou mete l sou li, nenpòt lè ke ou met sim ou met pèdi. Wap toujou rekipere tout nimewo ou te genyen. Pase, pa egzanp telefon sa. Mwen apen achte sim nan. Sim nan pa gen yon gren nimewo sou li. A ve di, men tout nimewo mi yo la. Tout nimewo mi yo la, se email mwen yon mete sou li, e pi tout nimewo mi yo moute. Nen pot moun mwen bezwen ekri, mwen jwen nimewo yo. Mwen pa mwen bezwen sim nan pou mwen rele yon moun. Sa vle di se pa nimewo a kap monte non, men map jwenn nimewo moun nan. Donk se sa nou te pote pou ou nan ti video sa. E nap di ou mèsi avèk ou menm ki tap pran tout ti tan ou pou te tande nou. Ou te ban nou atansyon pou te tande nou, nou remèsye ou anpil. Deske ou te la, ou tap tande, deske ou deja abone, e ou deja like video sa, ou deja komante, nou di yon gran mesi, nou di yon gran mesi, e yon gran mesi anko, pou ede wap ede nou. Envite zanmi ou vin abone avek chanel nou an, paske wap jwen bagay. Wap jwenn bagay sou chanel nou an. Tanzantan nap lage ti video kote pou nou diw men aplikasyon. Nou gen anpil bagay kap vini, anpil bagay kap vini. Ok se la nou te rete. Nap kwaze nan yon lòt ti video. Babay a la pwochèn. Tchaw tchaw.